Papye sa jodi a, videyo sa a, m pa gen pretansyon pou m vin fè bibliyografi Gracia Delva. Se pa entansyon m ditou. Men se pou m ka montre yon moun ki es ki vre Gracia Delva. Men fòk m eksplike w m pa nan kont avèk misye tou, m pa gen pwoblèm ansanm avèk li, sof ke m estime ke yon nèg tankou Gracia pat oblije vin senatè peyi m. Ou wè, m pa gen pwoblèm avèk atis la paske atis la m konnen l, m konn valè l. M pa gen pretansyon tou pou m ap valorize Gracia epi kounye a pou m ap di ki nèg ki gen gwo papye ki chita k al lekòl, ki fè metriz, ki fè doktora pa ta sipoze fè l oswa yo pa gen valè yo. Se pa sa Men se yon fason pou moutre nou ke jan nap eksplike anpil moun ap di ke Gracia Delva se sòt la, m pa wè kòman pou misye fè sòt la. Paske yon nèg ki vin chita pandan l sòt la, li depite sou nou la nan figi nou. Li senatè la sou nou nan figi nou, pandan se tan nou tout gen yon pakèt papye doktora, nou pa ka di m ke yon nèg konsa sòt. Misye kapab pa li nan ti lèt fen, men misye pa ka sòt. M pral eksplike nou kiyès ki Gracia Delva. Paske m pa pral vin di nou dat de nesans li, ki kote l fèt, si se Machan Desalin, se pa mwen ki te parenn ni, sa se pa li ki enterese. Premye fwa mwen konn Gracia, se te nan zafè djakout mizik. Paske fòk mwen esplike ou, Gracia son nèg ki ekstrèmeman entèlijan. Misye amadwe tout moun nèt. Paske, kòm ou ta vle, ou nèg ki vin di ou, moun chè, m pa gen papa, m pa vreman gen fanmi nan Pòtoprens. Ou wè, e ke m son ti nèg pwovens, èske ou ka ede m? Otomatikman pa gen moun ki pa prantre nan pitye mis, ti nèg moun sa. M vin jwenn ke misye gen talan, misye konn chante vre. E ben se konsa m konn Gracia nan Djakout. Nan Djakout, tout nèg pat janm touche, sof Gracia. M pa konn koman l pase la, amadwe tout moun. Gon nèg, Gracia gen sak diri, lwil e lajan chak mwa. Pandan se tan, pa gen pèsonn moun ki gen kòb anndan djak. E ben, mesye sa te tèlman entèlijan, premye bagay mesye sa fè devan m se yon lekòl ke l t ap fè twazyèm ou katriyèm, m pa sonje, epi mesye ap fè joune rekreyativ anndan lekòl. Nan epòk, te gen joune rekreyativ tout lajounen. Nan jounen rekreyativ la pa bliye ke se misye ki gen kontra avèk Djakout. Donk se li ki gen pou l peye Djakout. Pa konn kòman Gracia fè pase, elèv yo fè kat, gen plis kat ki vann deyò ke kat k ap vann nan gichè. Donk tout kòb sa yo, tout kat sa yo se Gracia k vann yo. Donk tout kòb sa yo vin jwenn Gracia ankò. san ke pèsonn nan elèv yo pa t sispèk sa. M pa bezwen di nou ke l pa peye dyakout. Donk, Gracia se pa 2 kabès li fè non, e 4 kabès li fè li menm. Li vyèj. Donk, men youn nan aspè ke si yon moun pa t konn de Gracia pou pa di m Gracia sòt. Dezyèm kote m pa janm bliye, son lè 2 janvye, Gracia pral jwe, Djakout pral jwe Machan. Men pa bliye kiyès ki pwomotè k ap fè bal la, se Gracia. Nou ka konprann, Gracia ansanm avèk Dominique Lotu ap chante devan an. Chak fwa ke se Dodo kap fè lead nan yon mizik, Gracia plonje l fann tout moun, l al nan bari a l al kontwole kòb li. Donk, men sa k Gracia. Pa bliye ke Gracia, nan epòk sa yo, se 2 bal. Yo fè yon festival pou ti moun nan aprè midi, yo fè yon bal pou gran moun aswè. Lè pou Gracia peye, lè yap chèche kòb pou Gracia peye lòt moun ki te fè se si, ki te fè se la, mezanmi, yo di, yo vòlè kòb la nan kès la. Ki yès ki bay al sere kòb li, chak tan wèl vire l desan li kouri la la la la la la la devan nan gicha se kòb li gwen moun kap sere al met la kay li. Se sak fè lèl di tout moun yo vòlè kòb la, tout anpil moun kouè Gracia ke yo vòlè kòb la. Donk, si yo vòlè kòb malere ya, ki tap fè ti bal la mesye? Bay an kote Djakout pral touche la, pa bliye ke menm machin li pa peye, son li pa peye, tout kòb Gracia nan menl. Donk, men sak Gracia. Monchè, se konsa Djakout vin ap evolye, moun kòmanse vin konnen la bay se si se la, Gracia kòmanse vin sipèsta, tout moun ap pale de Gracia, li vin avèk, dèyè l gon slogan li te vin lage, depi l lage lanmou, monchè, ou anvi ba l tout vant, e lè l di w manman, moutre m papa m non, an don mizik, tout moun ap repete menm bagay. Epi, yon jou swa, zen pete. Y ap chèche Gracia nan tout Pòtoprens, yo pa fouti jwenn Gracia. Paske, m pa konn kòman Gracia te fè pase, pou li vin al rantre anba Dany Toussaint nan epòk sa ki tap eseye, ki tap ede Gracia. Paske, jan m di w la, Gracia son ti nèg, jan l di ak sòt machan. Li di w li pa gen fanmi, donk Dany Toussaint oblije ede misye. Se nan sans sa a, m te vin konnen ke misye t ap travay nan konpayi sekirite oswa konpayi k ap vann materyèl pou afè zam Dany Toussaint te genyen. Epi apre m vin tande ke Gracia vin ap travay nan èpòt nan moman sa a kòmsi lè moun gen fo viza, fo bagay. Donk m pa konn kote Gracia ap brase. Men fòk mwen di nan epòk sa misye te desann kay euh, Fedem. Fedem nan se yon pwomotè Sen Mak, yon nèg k ap goumen a lavi a, bagay sa yo ki Gracia m pa konn kòman, si se fanmi Gracia l ye, bagay si. Pa bezwen di w, tout presyon an, se sou Fedem li tonbe, pase Gracia se kay Fedem li rete, tout moun ap rele kot Gracia, chèche Gracia, bagay, pwoblèm, epi. Men antretan, sanble gen yon gwoup nèg k ap mache dèyè Gracia tou, pou wè si yo jwenn li, pou yo ta tiye Gracia. Pa bezwen di w Djakout pran kou. Monchè se konsa nou tande ke Gracia tonbe Miami. Men mezanmi, gen yon pwoblèm. Gracia pa janm fè foto. Byen antandi foto paspò. M pa bezwen di w pou Gracia ta gen paspò jiskaske Gracia ta gentan tonbe Miami. Sa se premye bagay nou pa t janm konprann de afè Gracia. Se konsa nou vin tande Gracia nan zenglen. Mezanmi, Gracia nan zenglen, tout moun se de Gracia y ap pale, bagay se si se la. E sak nèvan, sak bèl nan istwa se ke Gracia pa gen viza, Gracia nan tout lòt peyi y ap vwayaje. Pa gen pèsonn moun ki janm konprann l ale, l rantre, l retounen. Bon, jiskaske yo te fin kenbe Gracia yon fwa, yon afè an Frans m tande, epi yo voye bak Gracia Ayiti. Bon, sèke Gracia pa ka tounen Ozetazini. O, o! Gracia al Ozetazini, l al jwe bal li san pwoblèm. Pèsonn moun pa janm, pou m moutro tèlman tip sa entelijan, pa janm konnen kote Gracia pase pou l rantre Ozetazini. Men youn nan bagay mwen sonje, gon lè gon bal mwen kwè se te bal Djakout avèk e, e Zenglen Miami. Tout Miami mobilize pou bal sa men tout moun konnen Gracia kan rete Ayiti Gracia pap vini. Kounye a Piske Gracia toujou vini, kounya gon me, gon animatè, yon gwo animatè ki te gen mizik ki te gen, ki te rele BS, alò BS toujou la wi. BS ta la yo pòl tap moute Miami pou bal la. BS rankonte ansanm avèk Gracia. Gracia pa ka moute Miami. Misye non sèlman li bay enfòmasyon Ayiti men tout Miami tande enfòmasyon ke Gracia te ansanm avèk BS ò BS pran avyon l gade nan tout avyon an pa gen Gracia ladan. Epi lè bal la ko pral jwe moun kou nan moun yo di zenglen ap bay moun yo di bon bay bay kon sa yo menm yo vin la pou gracia remet kob ou konn ayisyen bagay gou pale anpil bagay se si se la mezanmi moun pa janm sezi kon sa pandan mizik ap jwe kiyes ki kouri moute podyom nan gracia. Yo menm dim ke BS ki te la jou sa BLS, BS annik wè Gracia parèt sou podyòm nan l sot tonbe bip lendispoze. Eben mezanmi men sak Gracia. M pa vle pèsonn moun minimize l paske pandan n ap di sa Gracia gen dwa vin prezidant sou nou la trè byento. Byen antandi bagay la pa ka kontinye konsa. Ou dakò? Mwen panse ke Ayiti bezwen de moun ki fòme ki pou dirije l. Men m de bezwen nou konprann tou ke se pa paske yon nèg pa li fen ki fè l sòt, ki fè l pa entèlijan pou sa.